Mwen menm nan tan mwen Lè mwen sot nan jaden se 2 makout 3 makout se vay pou mwen pote Lè pli tè yi mwen pa tonbe gade sa mwen jwenn

Perik lan nen m konnen ti nèg madan bon nonm nan trop pou tè antre nan zòn nan la li mi avè on apan tè la. Kiyès ki trop pou tè?
Ti nèg madan bon nonm nan ki te leve nan men nou tou piti la. Kisa di m la?
Jan w tande la.
Ti vagabon an vini la pou l vann tout tè nou yo la a. Yo te rekonèt papa li vre. Papa se vòlè. Se gwo vòlè bèf li te ye wi. Pè a mwen pa konn sa poum fè pou misye lale nan bouk lan. Gade bon bon menm diw byen.
Si w konnen misye palel pou mwen. Di moute sou tout la tè pa moute sou tèm nan. Menm manje vye bèf yo pa gen pou manje anko misye vini lap vann tè yo li pran li pran. Pwobableman ou konn kiyes m ye son grandon ke m ye son grandèt m ye ou konn yon nèg map sot nan jaden kisam konn pote gade kisam jwenn nan jaden. Apa w pa vin anyen menm nan jaden. Anyen non E misye misye kap fè devas nan jaden l konsa klè a. Li pran on apantè. Kman.
Son se apantè m konnen wi. On apantè m tande kwakou. Wi se kwakou a menm. Son bon moun li ye wi. Li pran kwakou li vin apantè. Gen kèk lajan.
Kèk lajan l bay kwakou wi. Mwen menm pè a bagay sa pa prete konsa non. Janm konnen mèt kwakou son bon moun li ye. Ou wè mwen menm mwen sa map fè. Vagabon sa li pap ka vann tè yo. On fyèl mwen lap pase. Hey hey yo dim se moun ki konn manye zam tou fò fò priden avèl wi eh fò priden ansanm avèk li wi anpi se konn manye zam tou gad se lèd pa kaka liye li ap lèd li konn ap li konn ap opere lap lèd wi anm eh eh eh men peyaj an ap fè a sa gade pou mwen mwen mdousa mwen mka manje li.

Tout pati tè sa ou wè la, sa se tè manman m, papa m mouri kite pou mwen. Se tè manman w ak papa w mouri kite pou ou? Wi.
Sa vle di tout kote ou wè dèyè la, sa se kote lè m te piti, m te konn ap jwe, moute kap, fè tout bagay.
M vle apante yo la pou m konnen kòman m ka soti pati pa m nan la.
Ok mwen konprann. Men limit tè sa ou montrem nan, men ki kote limit tè sa li menm li rive? Ou wè anwo, anwo bò ti pye bwa la, kote ou wè la, nou pral kòmanse depi la. Ah wi. Wi, nou vire tout laj yo. Sa se pati ou konnen. E pati sa, manmanm li menm li te gentan di, depi anvan, depi anvan li te mouri, li te di konsa, tout pati sa yo pou mwen yo. Men, e tè lòt bò kanal la?

Bon, apa depi maten pè a nan jaden an, li pa janm vini? Hee, m sezi yon bagay konsa. Malgre granmoun nan gen makoukou doktè di pou m t al redi di epi m t al fè jounen san manje nan jaden. E li pa konn afè w, se sa l vle fè a se li l ap fè. Trump pa li mwen pa bay fan anyen pou mwen. Raylel lè makoukoul la tranblel li konnen kisa lap fè. Wè Men manje a ap kwit hein li ta vini manje ti manje a aprè sa poul repoze l. Tout jounen se jaden tout jounen se travay se kòmsi granmoun nan konnen travay ap fini heyy m sezi yon bagay m paka konprann menm. On granmoun bat kòl konsa. Malgre nèg la granmoun li pa konn sil granmoun non. Mwen koze gade li kite makoukou a tchwe li pou gaz fin anpayel poul mouri. Mwen menm konsa lè konsa mwen menm jèn fi mwen menm lòt nèg mwen pral mwen pral fè anyen pou mwen. Sou nèg sa yo la talè sa.

Ou vire pa isi paske kanal la li soti nan tèt mòn nan se kanal sa ki woze pati tè sa yo. Pati tè wot apre kanal la apre nap pale de sa. Wè tout pati sa espesyalman depi anvan papa m te mouri li te di pati sa sa se pou nou l rete sa se pou mwen l rete ok kounye a pou mwen. M konprann pati sa byen an men e pou pati sa la ki kote tè sa pou vini. Meni tè sa li menm li pou eske wè ti pyebwa sa ou wè kanlè a.

Hey! M pa wè non menm seri non menm seri sa m di pou ou m konnen moun ap Domi jan gen bouchon li Machin ap kouri sou mòn vilba ou jwenn bouchon l Se pa twòp poutèt ou pa jwenn bouchon l. Men kounya la menm wi Kenneth ou sot fè move san nan jaden an la m konnen doktè pa vle w fè move san pou w ap pale anpil.
Pèsekisyon sa yo pa vle pale se yo menm menm ki fò pale wi se tiye yo vini pou tiye nou.
Ebyen kite sa non e chita chita men manje a prepare depi maten manje sa manje sa prepare ou pa janm vini pou manje. Bagay.
Wi. Li gen festa isi a?
Kòman festa?
Se pa vwa nèg vo nèg diri yo isi a nan. Pou ale ale pou pou jodi a pou kout tout team diri sa nan peyi di sa. Nou pa menm gen timoun nan kay la. Oh pikannen kisa wap di la dayè ou pa konnen menm si menm si peyi a chè menm si lavi a chè nan peyi a vre men pafwa genlè lè w leve fòk ou satisfè tèt ou fòk ou fè on on ti manje nòmal pou manje bon bon ti bon zanmi ki vin la. Imajine w.

Ah sa sèl yon jwenn nan rekòt sa. Sa sèl yon jwenn. Epi cheri bon Pou fè yon rekòt se sa sèlman ou jwenn nan nan rekòt la ou pa sipoze travay bon ko. Men se sa menm map diw se se di peyi a vin di lapli pa tonbe se trè chè si genyen pa ou paka kout tout manje sa. Se pou nou de wap goute yon ti bagay mezi pou nou manje. Mezanmi Ricardo ou paka pale pou tèt manje, manje a se nan vant ou lap rantre, se ou pral manje manje a, ok si zanmi w nan ta vin la a okontrè pran egzanp a panter a li ta parèt la pou paka sèvi l yon bon ti manje, an kounya sim fè sa se gaspiyay li rele. Nou pral nan kòd. Banm pale avèw byen pou ka konprann sa map diw. A panter a te zanmi mwen li pa zanmi m devan manje.

Dayè mwen voye kay a manje a pou mal manje l manje. Annou fè sa mwen pa leve konsa mwen menm konnen mwen menm fanmi mwen mwen menm depi wè nou leve menm si se pa tout tan nap fè bon manje men pafwa lè nou leve jou weekend nan oubyen yon jou konsa nou vle satisfè tèt nou fòk nou fè yon manje Serye pou nou manje. An chak moun ap bouyi di moun jwenn diri blanch. Se pa bay fanmi ou ye la papa ede fanmi ou. Se pa fanmi ou kap travay met manje lakay ou. Heyy m sezi. Si w te bon se kay fanmi w ta rete pa pale avem. Wap fem nève sou. Kounye pou tèt manje a tout diskisyon sa a?

Yon ti bwa tanpri se se manje pu lap manje moun. Ti bwa sa yo dim se zam li konn kenbe. Yo dim nan site soley la se li menm ki pi gwo gang. Men isi a banm se neg latibonit wi, sil pa konnen dil sa menm. Bon, pandan wap di sa.

Wi rès la ka rete. Non wap manje mete tout zèb sa yo ladan yo non tou. Cheri se pa zèb ye wè sa lè w manje l la fò byen sitou pou mun ki nan laj li bon pou esoma w ok. Nan laj mwen la ou paka vin chonje. M di w m pa vle zèb pa met anpil zèb nan manje m. Se pa zèb li ye yon salad li ye cheri sa pa rele zèb ok. Dakò.

Monchè pè Rennen, ou konnen m pa yon nèg ki konsa pa vre? Yo, m konnen sa w monte tout ou piti w leve nan zòn nan la, m konnen tout sa. Epi se nan 20 nou m leve nan zòn nan. Se sa menm, se sa menm. Bon se si gon bagay ki ta fèt nan zòn nan, si gon bagay ke m ta okouran de li, bon se premye moun ke m ta sipoze adrese se ou menm avèk DNP, pa vre? Se sa m konnen.
Monchè DSP kòman l fèt?

Tout moun konn se grandon yo. Wè sa vle di. Misye misye vin kote. Gade sa vle di. Banm mete dlo isi pito. Misye vin kote.
Kounye a misye vin kote. Wi fè pòt.
Epi lè misye vin kote l, misye di m konsa, Manman l avèk papa l mwen ki te anpile tè pou li anba a, misye pran m kounye a, misye te depoze yon mwatye nan kòb la. Ok. Pou m t al apante tè a pou li. Monchè, se talè a m antre sou tè a, m kòmanse apante, m kòmanse apante 50 pakèt. Ok.
Kounya se lèm gade epim wè Diempe vini, Diempe di oh sa wap fè la? Kounya m di non se twòp poutè ki dim pa pral avèk manmann grann ni mouri pi detè pou li. Mwen menm ou konnen se djòb mwen, se travay mwen, se yon devwa poum fè le deplasman poum ale. Ou konnen Diempe a sa pa avèk papal, se te de koze. Son tè ya famille. Tè la famille.
Mwen menm avèk Dieupe. Dieupe. Nou antere. Famille preske se sou do nou li ye. Lè nou fin antere moun yo. Kounye a tè yo se pou nou li ye. Pou nou. Menm aprè nou moute sou tè ya ansanm avèk ti vòlè a ki sot pòtoprens la. Pè Egan men mwen menm mwen paka moute sou tè yo. Mwen menm met wa kouri bel kanè.
M pa vle ti jenòm nan kale nan biwo m. Manm de kay tou konsa.
Wa panse a chèkè. Wa panse latibonit ou kite l rele. Non m fache avèk misye. Pase lè di enpe vini. Di enpe di m sa se tè. Pè reklame. Monchè m fache a misye. Lestomak bon m kenbe misye nan kòlèt a tèlman m fwape l. Se sa m konnen koze timoun pa m se sa m konnen. Si se pa pè reklame si se pa jenbe ki kenbe l misye mouri.
Se nèg tou ki konn kenbe zam wi yo di m konsa kote w pran sa se vòlè li ye wi.

Se pa ou menm non. Pagen jaden pouw fè pou achte lòt tè pouw vann pou apante. E sa fè lè di enpe dim bagay sa ap vekse m paske m konnen enpe a son bon moun li ye. Wi wi wi wi. Nèg sa e bay la bon nèg. Aprè sa rès la nap kitel pou demen.
Kòm se ou menm ki te metel nan chodyè an konn kisa yap fè avèl la wi. A wi wi.

A pa gen manje wi mezanmi e gen pwoblèm wi nan peyi a. Menm se pwoblèm nèg gen pwoblèm tout kote. Gen gen nan grangwa ki koz moun yo ap vann tè moun. Gad yon pwoblèm nan peyi mezanmi. Ki ki bagay sa. Nan se gen bagay gen bagay. Mwen mwen m sezi. Lè m wè misye nan tè avè mèt kakou mwen m sezi m di mèt kakou kisa w fè nan tè a. Ou di tè sa se tè Mwen menm avè ou m se nou menk mete nou menk te fè tout bagay. Ou chanje nou menm la se mwen ki antere nou jwenn si m la se mwen k antere ou yo te mouri se fòmye se soumoun nou te ye ki te ka pa gen moun ki gen dwa nan tè sa ak vre te mouri avè. Ti vòlè a di konsa se tè granay se tè grann li te mouri ki te pou li. Paske papa li menm se yon vòlè yo te tiye l.

Se avèm ou byen se ou ki madanm mwen. Kouzen m pa kouzen w. Erik lan nen Tranky ok. Tranky. Gen kèk bagay se avèk madanm ou a de pou pale. Ou m pale a de.
Paske lè ke ou gon fwa. Se pa sa DP non. Ki ba. Mwen pa vle pale paske m byen avèk lòt yo lontan. Gen lòt moun ankò plat yo pi gwo pase plat mwen wi.

An papa twò gwo. Se plat la ki twò gwo. Pwochèn fwa ba li non ti plat ki pi gwo.
Enben kouzin, mwen mèt vin lakay ou ankò, w'ap ban m' non ti veso. Mwen jwenn ou lè w'ap manje sa. M'ap manje. Sa w konnen kouzen, veso a se gwo l gwo wi, pa pè a, li tèlman foule l, se pa ti foule m pa foule l pou m met manje ladan, ou pa wè kò la, ou pa wè kòman m lage manje a, se veso a ki gwo, ki fè w wè l parèt pi gran ke sa. Maryadèl, ou foule pa m nan.

Se sa sèm te vin diw la. E ou menm a madanm ou, e m bezwen nou, fò n al fè yon reyinyon sou tè a pou nou ap, pou nou mete tè a lavan. Ou konprann? E fò nou mete tè a lavan pou nou konn sa pou nou fè. Ou konprann? M konn se timoun, lè l wè manje, yon bat te koz manje lakay li, li pa manje, lè l wè manje lòt la li kòmanse depale.